Madam se mesye gwo bonjou bonswa pou nou tout kòman nou ye nou kontan antre lakay ou vin pote nouvèl sa ki ap fè anpil pale anpil lan nan minit ke nap pale a la ebyen nou tout konnen sa kap pase nan peyi a pa piti ditou ebyen madam se mesye avèk larive prezidan Donald Trump nan lèzetazini ebyen anpil ayisyen panike gen pwoblèm ebyen nou mèt poze tèt frèt gen bon nouvèl pou nou ebyen madam se mesye nap fon kout pye nan peyi dayiti. Ebyen kote bagay yo dejenere kote nou konnen bandi izo ki vrèman vrèman an difikilte nan moman ke nap pale a la kote lapolis ap frape ansanm avèl polisye kenya avèk swat ebyen yo fè konnen yon nèg tankou Don Kato kache lakay e towo sa yap bay pou Don Kato a ebyen li kache lakay Izo villager de Dieu ebyen rete la gen sou gen imaj nou pote tout enfòmasyon pou ou ebyen gen nèg ki kòmanse ap depale ebyen nou tout konnen majorite nèg a vès sa yo ebyen yo gen yon moun ebyen yo gen yon chèf gang yo kote sou li paske se konsa peyi a vin dejenere ebyen se konsa peyi a ap vanse nan moman ke nap pale a la ebyen avan nou antre pi fon nan dosye sila madamzye mesye ebyen Pa bliye ou menm kap pase la pou premye fwa ou gon sèl fason ou ka sipòte travay sa a ebyen se lè w voye je w anba videyo a wap wè ti bouton an ki make sa abòne pezil pou abòne avèk nou konsa ou pap pèdi anyen abòne like epi pataje l pou yon fanmi yon zanmi ka jwenn enfòmasyon an jan lap sikile e fè pale anpil nan minit ke nap pale a la like videyo a fè sa kounya ebyen nap fè w konnen madanm se mesye Guy Philippe ki gen pou dirije peyi Dayiti, se sa li fè konnen e li pap bay vag, ebyen li di kanmenm kanmenm avèk larive Prezidan Donald Trump ebyen gen gwo rankont ki pou fè ant Guy Philippe avèk Donald Trump, ebyen nou konnen Donald Trump pa tèlman renmen nwa ebyen li fè konnen ebyen si se. E Dano Job ki te sou pouvwa madan se mesye ebyen li tap gintan dirije peyi dayiti se pa 8 mafya se pa 7 mafya sa yo ki nan tèt peyi a ka souse peyi a ebyen se li menm li tap ye antoulèka nou pa konnen sa Guy Philippe di a si son verite li ye oubyen si se manti ebyen nap tann sa kap vini paske Guy Philippe fè konnen lap dirije peyi dayiti Pa twole l la. Ebyen madan JP se ou menm ki renmen Guy Philippe, fè sa ap tout kè w, ebyen desann nan espas kòmantè a ekri viv Guy Philippe, ebyen anpil moun ta renmen Guy Philippe prezidan peyi Dayiti, dirije peyi Dayiti, paske yon nèg tankou Guy Philippe ki gen volonte pou l sipòte peyi a, ebyen jan nou wè peyi a ap vanse la li pa enterè ayisyen ditou, ebyen nou wè se bandi kap fè sak malonèt. Ebyen nou bezwen yon nèg ki gen volonte, ki renmen peyi a, ki vle bay tout li menm pou peyi a, pou dirije peyi a. Se pa yon nèg ki pral vin piye peyi a tankou 7 prezidan sa yo madan se mesye ebyen ki sou pouvwa la madan se mesye yo pa pou le 1 yo pa pou le 2 e ou pa konnen ki pwojè yo ebyen se vin fini avèk peyi dayiti ebyen mezanmi nou pap pale plis nou pap di plis Ebyen se jan w tande l la Don Kato nan show nan minit ke nap pale a la Ebyen pa bliye abòne like pataje l pou yon fanmi yon zanmi ka jwenn enfòmasyon an Ann antre dwat o bi nan enfòmasyon nou pote pou ou jounen jodi a Se konsa bagay yo ye Pa bliye pataje l Mèsi tout moun. Ebyen van vire nèt la medam mesye bagay yo gate konplètman pou mesye gang yo Ann Ayiti, apwè ke nou te tande apeprè lis kote ke jisteman bò kote Depateman Deta yo te ofri apeprè 1 milyon dola pou pa di 3 milyon a chèf gang yo ki ann Ayiti, ebyen la gen yon lòt lis ki apèn sòti medam mesye lis sa li menm ebyen li gen apeprè 7 bandi 7 gang ki ta efektivman enplike nan zafè kidnaping ankò medam mesye donk Wi pou pa di FBI, ebyen minis jistis lan bò kote pa l ki sòti lis sa, epi nan lis sa, ebyen se menm gwoup gang ke nou konnen yo medam mesye. Gwoup mesye yo ke nou tout nou konnen k ap kraze peyi an la, k ap fè kidnaping maten midi swa, ebyen wi bò kote depateman deta an pou pa di FBI, ebyen yo sòti lis lan, nou pral ba w non yo talè konsa men se kanmenm trè trè serye e ke yo pale de lis sa, men, evidaman nou pral ba w plis detay, paske la, ou kapab wè yo sible ti mesye ame sa yo, mesye gang yo, men, jiska mentnan, yo poko sible, e, swadizan otè entelektyèl yo, moun sa yo k ap voye zam, moun sa yo k ap ba yo finisyon, moun sa yo k ap finanse yo, moun sa yo k ap ba yo, k ap ba yo opòtinite pou achte l lan, pou kounye a poko gen anyen, men nanpèch, enben, se kanmenm mye ke ryen, e jan nou di l, bò kote jisteman, ebyen FBI, ki sòti lis chèf gang ke yo pral pouswiv nan zafè kidnaping medam mesye, nou pral ba w kèk detay epi san konte ebyen nan moman nap pale la zòn ti tanyen medam mesye zòn ti tanyen pa bon menm menm menm menm e m pral envite nou tande kisa kap pase kounya la nan ti tanyen paske sanbletil gen anpil anpil tire pou kounya la banm envite nou tande ekstrè sa nap konprann davantaj.

Mwen te pat nan lavi a tou. Vwala, men nan kisa popilasyon an ap viv medam mesye, pa gen lajounen, pa gen nannuit, sa se yon dram ki vrèman grav pou popilasyon an, pou pèp nou an, ki pa merite jan de bagay sa yo medam mesye, podyab timoun nou yo, kisa pèp la fè pou l ap soufri. Peri konsa medam mesye kisa pèp la fè pou lap soufri konsa pandan ke yo paka al lekòl timoun paka al lekòl jodia la timoun paka al lekòl pandan se tan lè an fen nan nwit la rive pou yo ta fon ti dòmi pou yo ta reve pou yo ta reve ke tout bagay ap fonksyone byen pou yo ta reve o mwen pou tande ke gang tonbe ariel soti nan tèt peyi an kap founi gang yo ebyen se pa sa kap pase la Men avan sa ban nou salye Lionel e frè pam kòman nèg ye? Bonjou zanmi, bonjou tout oditè oditrice chanèl Moun Afè Bon TV e bonjou bonswa an menm tan sa depan de lè e ki kote wap gade nou wap swiv nou nan lè sa ankò yn fwa nou kontan antre lakay ou nan lè sa nan sousi poun kab kontinye enfòmew de aktyalite a nan peyi dayiti Tankou lòt bò dlo, ebyen kòm jisteman kòm alakoutime ebyen nou kapab di Dimy ebyen enfòmasyon yo nap kòmanse avèk enfòmasyon an detay ebyen fwa sa Dimy nou wè nou gen anpil enfòmasyon enpòtant pami yo medam mesye ebyen aprè jisteman ebyen endèks endekse aprè jisteman ebyen kote ke otorite amerikèn yo le Canada yo te jisteman endekse 2 moun ki fè pati sektè politik la ebyen nou wè aprè yo touche sektè prive a e aprè medam mesye lè kidnapè e gen yon lis ki apèn sòti la kote ke ministè lajistis amerikèn kote ke yo apèn pibliye yon lis la ki gen anviwon 7 gwo bandi ladann ebyen fwa sa gwo kouri dan la repiblik onivo vilaj de dye Gran Ravin, e non sèlman o nivo Kwadèboukè, ebyen se plis kot, plizyè kote nan peyi a la ki gen de gwoup de gang, ebyen yo rive sou bandi yo fizikman nan moman n ap pale la, aprè lis sa ki gen anviwon 7 non gwo bout tonton kidnapè ladan yo ki yo menm te enplike nan dosye as, nan dosye kidnaping plizyè sitwayen ameriken. Ke enben se pa sèlman 16 ameriken yo non enben gen dè zotre dè zotre sitwayen ameriken ki te anlve nan peyi dayiti gen yon lis la ki apèn soti la bò kote ministè jistis etazini enben nou pral nou pral gen pou n e enimere no pou pwen pa pwen e san oubliye onivo jisteman nan nan mò nap pale la gen SOS ki lanse nan lopital jeneral gen yon gwo bandi la ki pran bal ki tap opere nan nan zòn silo li pran bal, SOS pou lapolis te kapab anvayi lopital jeneral al chèche misye. E sans oubliye medam mesye, o nivo ti tanyen nan moman nap pale la a ebyen bandi ki fè pati gwoup gang izo a yo anvayi zòn nan anpil bal ap tire, yo deja kase moulen dayiti, yo deja vandalize moulen dayiti, tout sak t anndan yo pran yo transpòte yo ale nan vilaj de Dye, sitiyasyon konplike men sepandan nou wè Bò kote Tonton Sam, li kontinye jisteman ap mete dè non, ap mete dè lis deyò, pami nan lis sa yo gen plizyè gwo bout tontonnon, de fwa sa se pa sèlman òm politik, se pa sèlman ebyen òm dafè, ebyen yo rive sou ti mesye ki nan katye popilè yo a a a cheval la, pami lèkèl nou pral bay non yo la ebyen sou pe. Ebyen Divin wè nan kal. Wi wi jis avan ke nou ale jan nou di la medam mesye kanmenm, bon se si e sèten. Nan lis sa se kanmenm trè serye kanmenm Elaneau lis sa trè serye epi bon yo pale de se minis jistis lan ki sòtil de fason ofisyèl minis jistis lan pou pa di FBI de fason ofisyèl ki sòti lis sa Elaneau men la bon moun ke yo mete an m panse m panse ke m panse ke nou pap di twòp bagay paske mesye sa yo mete sou lis la se yon ekip vrèman gang se yon ekip moun kap fè kidnaping anndan peyi an nou pa ka nye sa Men an nou fè yon pale de lis lan, nou pral moutre moun yo, bon yo, moun yo pral wè foto yo egalman, e sa pa fè two lontan l tonbe kanmenm. Ann ale sou sa.
Eben Djimi, e sa pa fè two lontan, resamman, e nou wè apre, ann di apre, Vitelòm, Lanmò San Jou, Gaspiyay, eben lis sa ki gen de nouvo non ki pa etone pèsòn paske mesye sa yo tout moun konnen Yo te nan kidnaping men kanmenm nap vini avèk nimewo pou ou la medam mesye. Nan tèt nan lis sa ki gen anviwon 7 non de chèf de gang nou genyen ladann medam mesye nou genyen Ti Lapli le chèf de gang de la zòn de gran ravin e nou genyen egalman e nou genyen egalman e Kili ki li menm gen non pa l ki se Fleovil Jean Renal e nou gen egalman Manno, nou gen Salomon ak Salomon e nou gen Dolcin e nou genyen Aimé pami tout non sa yo e ke Lèzetazini, ministè jistis amerikèn li menm yo deja mete deyò pou kapab jisteman. ede yo jwenn mesye sa yo e nou wè ebyen la nan moman e yo fin pibliye jisteman lis de non sa a ebyen genyen rechèch ki ap eseye fèt ebyen pou ke yo ta apriyande yo donk la kesyon ki se poz èske fòs k ap gen vin la k ap gen pou vini la evantyèlman èske se li k ap vin e pèmèt yo ta apriyande mesye sa yo nou pa konnen men nou konnen ti lapli

Ti lapli e nou pale de Izo Manno, mesye sa yo ki t ap dirije zòn Vilaj de Dye ki nan tèt gwoup gang ki batize tèt li 5 segond nan Dimi, ebyen nou kapab di nan moman n ap pale la a ebyen mesye sa yo yo menm yo panike pa aprè jisteman piblikasyon de lis sa a ki genyen majorite non chèf de gang yo ki yo menm te enplike nan zafè anlèvman 2 sitwayen ameriken ebyen nou wè aprè Lambert ak Youri aprè 2 zòm ki yo menm toujou nan sektè politik la an palan de Lambert avèk Youri Dimy e nou wè yo touche sektè de zafè la sektè prive a gen yon non la ki se patwon Valerio Canez la non l ta fè pati lis de moun ke jisteman yo koupe viza e y ap genyen pou yo ta pouswiv e nou wè egalman genyen jisteman bon san sa vle di sitiyasyon li konplike Dimitri. Wi antouka e bon se su e sèten e gen yon jwèt kap fèt la e men jan nou toujou dil ke se swa ti lapli, izo, mesye sa yo teknikman e nou konnen trè byen mesye sa yo son kansè liye pou peyi an e sa fè lontan e sitou ti lapli e tout kesyon gang ke w tande anndan peyi an medam mesye yo toujou dil Gen Ti Lapli antwot, sa li menm ou pa dwe Kòm si pa jann eseye negosye avèk Ti Lapli, pa jann eseye fè kwakseswa avèk vòlè sa byen ke ou pa dwe negosye avèk oken bandi men nan tout mèsyon sa ou tande an yo fè nou konnen ke Ti Lapli a pi mal se sèl nèg ki gen dwa fin di yon bagay la li pap respekte pawòl li. ok lè ou tande yo di ou vòlè sa fèt tou vòlè li ne tou vòlè ou konprann men e kanmenm e bon mpanse ke si mesye sa yo si se pa sinema kap moute la si se pa pyès teyat kap fèt medam mesye e ti gwoup ti gwoup raketè sa yo teknikman e si popilasyon an podyab si popilasyon an te gen mwayen ebyen nou menm nou tap mande popilasyon an pran mesye sa yo pou nou. Men nou konnen se pa se pa le ka paske mesye sa yo loudman ame paske jodi a la nou rive nan yon faz paske nou wè se plizyè zòn, se plizyè kote pèp la li menm depi l jwenn yo ou tande se ban ban nou sa ban nou pase men sou ti sa ban nou met kèk kawotchou nan tèt yo men teknikman antouka sa t ap fè nou plezi anpil medam mesye se pou nou ta tande lè ti lapli lè izo Manno, vòlè sa yo ta tonbe, epi m panse popilasyon t ap kòmanse gen yon ti souf nan kesyon kidnaping nan. Men, fò nou pa, fò nou pa nayif tou. Fò nou pa nayif paske avan ti lapli, avan bougong, avan izo, te gen lòt. Te gen lòt, medam mesye, nou tout raple nou de Anèl Jozèf, nou tout raple nou de tout lòt ansyen gang sa yo ki tonbe. Men, Propre an toujou gen pwoblèm. Kounya la se rezon ki fè ke nou menm nou di nou pap pran nan kraponaj sa yo, se pou yo frape. Si gen entèwansyon kap fèt vrèman se pou yo arete gwo tèt yo. Moun sa yo ki ap voye zam ak minisyon, ki kanpe dèyè mesye sa yo, les fantòm, se yo pou yo pran egalman. Egalman. Wi Lanou. Men Jimmy nou wè yon lòt kote genyen jisteman anbasad dè Etazini nan peyi Dayiti ki frape la a ebyen kote ke yo apèn pibliye yon nòt ebyen nan nòt sila a ebyen anbasad la amerikèn o nivo peyi Dayiti deklare ebyen yo fè konnen ebyen peyi Etazini renouvle angajman l pou l si. Tout popilasyon nan mond lan k ap sibi e kid k ap sibi zak kidnaping tankou pou ranson e ak lòt aktivite kriminèl e ke gang ame ap egzekite ebyen anbasad la fè konnen ebyen nan non e Yo solidè avèk jisteman pèp ayisyen an, donk se sa, donk nou wè apa de eben nòt ministè jistis ameriken ap soti ap mete deyò e nou wè yon lòt kote anbasad la o nivo peyi dayiti li soti yon nòt pou l fè konnen yo pa se pa sèlman nan peyi dayiti yo solidè a kèlkeswa pèp atravè latè ki ap sibi de zak ke de kriminèl ap egzekite sou yo e yo fè konnen ankò spesyalman yo solidè ak pèp ayisyen an nan moman n ap pale la a. Donk, èske. Nou egare. An nou kite sa kèlke segonn medam mesye. Nou pral pase ti ekstrè sa pou ou paske la nou gen yon odyo kanmenm, gen anpil moun ki t ap mande m ni E pa rapò a Joseph Lambert, n ap jis retounen sa sou sa, men avan m pase odyo sa medam mesye, la gen anpil moun k ap fè blag sou Joseph Lambert, e bon la gen anpil moun k ap mande teknikman Lambert ta dwe deja demisyone, teknikman teknikman Lambert ta dwe demisyone, men nanpèch avan sa, ebyen evidaman n ap raple w ke se pa senpleman Lambert ki sibi e kote ke yo kansele paspò l byen ke l sezi, ebyen li gen pitit li egalman, madanm Lanbè avèk pitit li jwenn sanksyon egalman, ebyen tout pwoblèm nan se la l soti la medam mesye, moun yo di mezanmi podyab ti gason sa deja ke se Lanbè li menm son kout pitit yo ba li, Kounya la ti gason an la ap sibi bagay sa. Bagay sa ap fè anpil bri sou rezo sosyo la, kote ke moun yo se blag y ap fè sou Lanbè, yo di timoun sa ou gentan wè se pa pou Lanbè l ye, se pa pou ka mesye Lanbè l ye, men senpleman jodi a la odela de tout pwoblèm li genyen, gade kote misye al pran kout pitit, Donk, medam mesye nou menm m pa konn sa nou wè la non kisa w panse de sa ebyen pa rapò a ti gason lanbè an e bò kote pa l nou wè ki jèn sanksyon tou akoz de papa l bon yo di papa l akoz bon ann di papa l adoptif li ta sanble ke pitit la plis sanble a Gonzague Day ke lòt bagay sa fè anpil bri frè m pa konn sa w wè. Bon, konsideran wap gade vizaj ti gason an, li pa menm, li pa gen anyen a wè avèk Joseph Lambert, donk m panse ke Jimmy, si yal fè tès adn, pitit la kanmenm kapab di l gen yon chans toujou, paske si yal fè tès adn, yap twouve ke kanmenm pitit la pa pitit Lambert, sa vle di li kapab gen chans li, men on atan, men pou le moman medam mesye, on vous l'a deja di, ebyen. Pitit Joseph Lambert, li gen pou l bakòp nan peyi Dayiti e madanm ni, nou te deja konnen l, madanm ni jisteman yo te jisteman refize l antre sou teritwa ameriken an, men fwa sa a se pitit Joseph Lambert, men sa ke n ap di a tout moun, se pa sèlman Joseph Lambert k ap al gen pitit li vin jwenn li la a, y a lansyen senatè Moïse Jean Charles tou ki gen pitit li lakay Tonton Sam ki pwobableman gen pou retounen e sanzoubliye tout lòt mesye yo. ki jisteman enplike nan zak vyolans, nan zak kidnaping an Ayiti ki ap bay bandi tete, pitit yo gen pou yo vin jwenn yo la a, dèyè barikad la. Donk, mèdam, mesye, se sa ke anpil nan popilasyon te swete. Donk, e se sa ki pral fèt la. Ebyen, nou envite w tande jisteman ekstrè de voice sa a de la pa de Joseph Lambert. Nou konnen e achiv yo enpòtan. Wi egzakteman e men kanmenm medam mesye se serye e foto sa nou mete la foto sa se pa de blag moun yo ap fè sou lanbè medam mesye se pa de blag e lè mwen menm lèm gade ti pitit la bon mwen sanble a lanbè vrèman wi li sanble a lanbè medam mesye retire koulè a retire le fè ke ti gason an klè epi lanbè li menm pa se yon son son son moun ki nwa men apa sa ti moun nan sanble lanbè mwen pa konn sa nou wè wap gade poun li lanbè. Wap gade poum nen ti moun nan ou wè se menm moun se menm yo menm gade sousil gade zye bon ann kite zye ann kite zye men yo sanble yo sanble yo sanble men gen lòt moun ki tou ta sanble ti pitit sa plis pou Gonzague dey se sa se sa kap pale la brèf ann nou kite sa e pa kont ban mwen envite nou tande odyo sa. Se kanmenm serye, se kanmenm serye la an nou kite kantik pou n antre nan priyè an ebyen gen avoka Samuel Madisèn Samuel Madisèn fè konnen ke lèzetazini bò kote pa yo yo komèt yon gwo erè ki grav medam mesye epi an menm tan m te pale de sa tou wi paske n ap raple nou sa fè apeprè an n di 2 semèn kote ke reprezantan youn nan reprezantan ameriken yo, yo te di ke yo pa gen dwa devwale non moun ki nan zafè, ki nan tout vye zafè an Ayiti, ok, yo pa gen dwa sòti lis lan, epi sibitman nou wè, nou wè yo sòti non Lanbè avèk non Youri Latòti, donk an kèlke sòt yo pa sipoze fè l, si yo respekte pwòp lwa peyi pa yo a, daprè sa ke yo te di, men avan sa banm pa pale plis. Bon mwen envite nou tande odyo a medam mesye nap konprann davantaj e Samuel Marie Dissaint ebyen ki sòti e eksplikasyon sa pou ou medam mesye epi ann avanse epi pou kesyon lanbè a nou pa vle sa ap enève nou medam mesye e lanbè gen lòt pwoblèm ki pi enpòtan la menm lè se yon kout pitit yo ta ba li men se pa sa ki pi gwo pwoblèm nan donk e ban nou pran odyo an pou ou kounya la medam mesye nou pati.